Rezistans Akayè, nou gen Delivrans e nou gen anpil lòt òganizasyon ki egzije ki fè ke jodi a m la. Pou ki rezon? Gon pakèt moun ki ap spekile, mwen te di lè m te sot nan prizon m ta pral batay, poukisa m pa batay? E pa paske Anel Belizaire paka batay ni e paske l pè batay ki fè ke m pa t janm lanse batay. Gen yon pakèt politisyen enkonsyan ki mal abòde pwoblèm nan. Yo toujou pran m kòm enmi paske lè m ap pale m di non. Kouman w ta fè vle? Mezanmi, m pran katouch nan vi m 17 fwa deja. Gon sèl lè m pran 13 katouch. Poukisa nan batay? Zwazobec fè di m pa nan dròg. Zwazobec fè di m pa nan kidnaping. Zwazobec fè di m pa nan anyen k pa sa. M fè 2 zan prizon. Devenn pa Jovenel, enbesil ki l etè, li kite yo asasinen. Men menm moun ki te nan lari a, ki t ap di fò n kraze sistèm pouri sa, fò n kraze leta anti-pèp sa, jodi a, Yo konpoze avèk les assassins de Jovenel Moïse pou yo nan pouvwa. M pa di le kontrè, paske se politik li ye, gon sikonstans ke w ka sove pou sove peyi w. Men, jodi a nou klè, nou di tout kanmarad yo. Li inakseptab pou yon gwoup de politisyen t ap di depi Jovenel ale fòk gen yon komisyon spesyal ki monte pou yo kapab mete Cadner Malhomme sou kote paske koudèkont pa t valide kontra a. Arnel Belizaire se manb regwoupman politik Mache Kontre. Nan rankont nou. Edmond Supplice Beauzile te toujou di, Une fwa ke Jovenel ale, yap reyini pou egzije ak pouvwa k pale an plas la yon dekrè durjans pou retire tout dekrè liberticide ke Jovenel te pran yo. Jodi an, nou twouve l nòmal paske Edmond nan gouvènman an, tout sa ke n t ap kritike avan yo, yo youn pa di anyen. Kote batay militan konsekan yo t ap mennen bò lidè sa yo pou te di? Jan bagay yo pwale al pa bon. Enben m pwal di nou sa k pase pèp ayisyen. Gon gwoup de militan jodi a k panse yo se lidè k ap goumen dèyè lidè politisyen kowonpi sa yo pou lajan manje, pou kòb woy woy. Yon peyi pa ka chanje. Mande ti sa yon kanapevè. M'en anpil lòt kap goumen dèyè lidè paske yo pa jwenn. Mwen di yo batay peyi paka fèt konsa. M'pap nan divizyon avè yo. Mwen konnen kisa ke yap defann e m'konn goumen ke yo te fè. Men yn fwa yo pati sou menm liy ak lidè sa yo, yo fèk kare soufri. Pou ki rezon? Lè wap pèdre nan batay chanjman. E ke Mesye nou wè sa map di nou an map Ti mòv kalè Mesye li nim Li nim An pase devan mikro pa di verite Nè yo pa nan pak Se nan konferans yo ye Sa e lè pa jounalis yo konnen yo ka respekte tèt yo Jodi a mwen mwen fè 2 zan prizon pèp ayisyen M pa pran anyen ni blòf nan men pèsonn Bon mwen m tande yon nèg ap pale m de ti lapli, de babekyou, bon m ta prefere vin ti lapli m babekyou olye m kite nèg vin betize avè m ankò. M fè yon chwa. M fè tout vi m ap goumen m ret nan yon liy. M tande nèg ap spekile, yo pa ka pale de moun, m fè tout batay ke w ka imajine ki fèt deja an Ayiti pou lidè. Jodi a m gen yon gwoup dòganizasyon. ki fè apèl ak mwen pou m tounen nan batay avè yo. Moun kap pale yo de ensekirite a mezanmi frè m ak sè m yo pwoblèm nan mal poze. Tout tan gen pwoblèm de gouvènans ensekirite a ap toujou ogmante. Pou ki rezon? Dyalòg pa vle di ke konplisite pou koripsyon. Nan ki kondisyon? ke nou menm ki tap batay pou chanjman pou kraze sistèm nan pou nou jwenn yon seri de nèg yo te nan Michael Martelly yo moute yal pale Michael Martelly mal devan Jovenel Moïse yo sot nan Jovenel Moïse yo fofile jodi a se yo k chèf ou menm ki dim ki militan kap mache dèyè lidè k nan pouvwa sa kòman l santi l lèl chita bò kote yon nèg Ke nou menm nou te gen pwoblèm avèl paske li tap mal jere, jodi a difèt ke wap jere ansanm avèl ou aksèptel. Pou mwen li inaksèptab. Mwen vle klè pou tout moun jodi. E si gon jounalis la ki gen yon dout kote ke Arnel Belizaire pat pale jan politisyen ap di a e paske papam nan sante piblik mwen nan kabinè sante piblik dil manti. Anel Belizaire pa janm met kras sou kras paske yo toujou fèm pase pou yon vwayou paske lè map batay mwen menm son milèt e depim di m pwal batay m garanti w m pa nan vann konsyans mwen e m bay tout jounalis la an defi al nan direksyon jeneral al nan ministè pou wè si Arnel Belizaire te janm depoze yon ti dosye map ba nou 4 òganizasyon ke map dirije depi 2009 pasasyon fèt an 2011. M vin reelu ladan l an 2013, gade pou wè si nou janm nan sibvansyon. Òganizasyon ki konvoke m la jodi a pou nou lanse batay ansanm nan, yo fè m ou byen. Paske mwen tande gen moun k ap spekile, pèmèt di Arnel Belizaire t al chita a Rosemila, avèk Fednelmo Chery, yo te bay Anel Belizaire 2 milyon goud. Jamè! Jamè! Anel Belizaire pa janm rantre nan mòd batay sa yo. Mwen m ap enfòme nou. Mwen te di kamarad jounalis la ki nan batay paske lapolis touye yon frè nou mal. Mwen te di l, batay peyi pa janm fasil. E dan pouri toujou gen fòs sou bannann li. Nou wè ak de kriminalite kap fèt sou la polis la. La polis yo viktim se sèlman lè gen operasyon. Men tout ak izole ke nou tande kap fèt yo se règleman de kont. Paske mwen diw, gen nèg anndan pouvwa sa a ki nan kidnaping. Gen nèg anndan pouvwa sa a ki nan alimante sa nou wè kap fèt la la. Pou ki rezon? Se paske. Otorite jodi yo ki te nan lari a avè nou yè la, yo t ap denonse yon seri de bagay. Difètke yo rantre ladan l je fèmen, yo di a, nou pa wè tout tan n t ap joure entèl e ke depi l pa nan pòs la ankò, lala tout lajan l te vòlè yo al byen viv anyen pa rive l. Yo menm yo rantre la, y ap pwofite vòlè epi y ap bare moun serye pou pa pale. Mwen m ap di nou kamarad, sèvitè nou la devan nou. Mwen clean. Janm toujou di nou anba m pa mouye. E lè map pale m di non. Si yo konnen ke m konn yon bagay sal avè yo. Òganizasyon sa yo ki fè apèl ak mwen an pou lanse batay la, rele yo, ba yo dosye yo, di òganizasyon sa a dezabiye ti vòlè sa kap pale fò nan mitan moun. Mwen m se defi sa m bay tout politisyen san wont sa yo. Map di yo jodi a, m pa enmi yo. Men m ta swete Yo fè anpil anpil pridans pou lè gouvènman sa a tonbe pou yo pa al nan maron. E m ap anonse nou, gen anpil moun k ap fè kòb la a sou Ariel la, lè pouvwa sa a pa la, l ap difisil pou yo ret nan peyi a, paske y ap gen kesyon pou yo reponn. Lè yon moun t ap travay pou 35 mil goud, jodi a ou gentan posede plis ke 2 milyon dola an mwens 5 lane, fò w di m kòman ou fè fè l. E byento m ap di nou non yo. Ki kote yo ye bò kot Ariel men kisa yap fè. Gen direktè jeneral ki sot Nouyòk ki vin pran pòs yap prepare yo pou yo tounen men si yap fè ke yo fè vit paske yo prèske nan kou paske m pwal di non yo e m pwal di kiyès ke yo vann kontra pou kiyès yo vann pòs. Se avantaj sa ke mwen m genyen nan peyi a. Ke lè m di yon bagay m fin konpile dosye m. E pa nèk fè tantativ ap spekile sou fowòm. Men, men, men, men, men, men glas la la. E vin chita nan deba anfas Anèl Belize a devan lemonn antye pou vin repwoche l li pou l repwoche w. Men m remèsye nou. M pa al nan batay la avè nou. Men m ap mande nou silvouplè, jodi a, metye nou an vin twò ekspoze, li vin twò danjre pou nou kite politisyen dwategòch ap itilize mega ke n genyen an, pou fè richès yo. Fòk moun rich men pa sou do yo. Mwen menm mwen renmen luxe. Menm jan tande yo di m chimè a, m konn li byen. Paske tout job mwen pase se toujou sou konpetans m. Batay mwen antreprann nan, le 29 nap nan lari a. Òganizasyon yo pral detèmine pakou. Jan mwen pwomèt tout kamarad Petyonvil, le 30, pakou lan pwal defini, nap moute Petyonvil poun desann pa Boudon poun al pale ak Mesye Ariel. E lèm pral pale a Mesye Ariel la yo ka aretem. Map di nou byen, tout moun ki apresye Anel Belizaire yo, si yo aretem, nou pa bezwen gen dout, yo pap aretem ni pou kidnaping, ni pou vòlè, ni pou trayi konsyans moun ki fèm konfyans. Se jis pou pozisyon m paske nèg ki la yo, yo pi danjre ke ekip Jovenel. Paske se 2 nèg kap vasiye ki pou nan tout pouvwa a e gen yon pakèt ladan yo ki di oo wa nèg yo tap fè pye blanch yap kritike entèl jodi a ki militè k pral pran lari a ankò paske pou yo ka vòlè yap dekouraje militan konsekan yo pou al goumen pou chanjman reyèl la. Yo menm yo wè sa pat rive entèl lè yo tap kritike. Mezanmi kote pwosè masak Lasalin? Kote pwosè masak Bèlè? Kote pwosè Petro Karibe? Tout moun ki te nan lari a jodi a m ta renmen tande lè y ap pale ki pozisyon ke yo gen anfas dominatè. Mwen m toujou di nou, zazobèk sa pap janm ban nou chans e n pa ka fè anyen san li. Men pandan n pa ka fè anyen san li a, fò n pa mete de moun ki gen kòd san ne nan de pòs a pouvwa kote ke yo pa ka kanpe pou di zazobèk fè sa pa ka kontinye. Mwen remèsye nou pou prezans nou. Mwen disponib e dispoze. Gen anpil moun ki t ap spekile. Kamarad ki di yo mete m deyò nan RCH a, m pa bliye w. M al ouvè pou w poze m kesyon pou m ka reponn ou. Paske Anel Belier se yon liv ouvè. M vle ret konsa pou lè m al nan geto a, pou yo pa di yo te poze w kesyon sa fwa w te pase sou nou pa bliye. Mèsi pou prezans nou. Kounye a m a dispozisyon.